Gen lòt inifòm ki pi frajil ke sa kap vini. Ok. Sa se yon adrès toujou pou peyi a. Sa son sin pou peyi nou an. Eske nap kite peyi sa pran peyi nou an? Eske nap kite l pran l? Eben mwen m gitan chèf ladan l. Pa gen 2 chèf. Mwen m gitan chèf ladan l. Lè pou ta vin mete pèp la deyò wap di bwa kale se yonn nan sòlda sa a. M pa pral goumen pou dominiken. Klè. M ap goumen pou peyi m. M pap goumen pou dominiken. Pa di ke nou wè inifòm sa a sou mwen pou nou di m trayi peyi m nan. Non. Se pou m moutre chèf lòt bò m chèf menm jan avè yo. Lè wap fè m pase mizè, m konn se mizè ke wap fè m pase. Si nou tap viv nan yon fason kriminèl ak dominiken pa tap gon ka dominiken k tap rete tout tap mouri. Paske dominiken tout moun konn dominiken se yon bèt ki saf. wap manjel pranl nan menw e kiyès ki fè manje pou dominiken manje al nan vant nou ayisyen e kiyès ki jwenn pi move tretman ayisyen e nou fè 25 an nap ede dominiken jounen jodi a non ti bagay yon ti reprèv bondye ap pase nou poul wè si nou ka antann nou antre nou dominiken foure bouch ladann ameriken foure bouch ladann lòt tout peyi foure bouch ladann kanada foure bouch ladann pwoblèm sa pa pwoblèm lòt peyi pwoblèm sa son pwoblèm nou menm ayisyen sa son pwoblèm nou menm ayisyen. pou nou rezoud. E si nou wè nou poko rezoud li, se pa anyen k fè nou poko ka rezoud li non, se paske nou gon san vòlò nan tèt nou, nou pa konn lè yon malere ap soufri, lè pòch nou plen, olye nou ede l a grangou a, nou prefere pran l n al envesti l nan lòt peyi blan. Anben men y ap mete nou deyò, nou pa ranmase byen yo. Men y ap mete nou deyò lari pou nou ranmase byen yo. Tout moun ki te vann tè yo Ayiti yo, ki t al rayi viv nan peyi blan, se pou nou rete kounye a, e peyi yo pral cho. Mwen m di nou sa. Si sa nou wè k ap pase Sendomeng nan la, sa poko on ka devan sa k pral vini la pou Sendomeng. E Sendomeng konnen klè l pral frape. Pase depi lè m t al lakay li a, m te di l pral frape. Depi w wè bwa kale pase yon kote, se lapè m al mete. Yo pa t dakò m met lapè a, yo te vle met dife sou do m, eben m vin goumen lakay mwen. Dominiken konnen trè trè trè trè byen y pral nan batay. Dominiken konnen trè trè trè byen y pral nan grangou. Paske tout Ayisyen m yo pandan y ap voye yo vini ban mwen, mwen m ap resevwa yo. M ka eklampse yo anba vant mwen. Lè Dominiken bezwen fon ti manje, li pral vin negwosye pou nou vann ni yon Ayisyen. E lè nou di w li 3 mwa, 3 mwa. E l gon ti tèt fè mal, fò w pran swen l. Men chay la, paske nou pa t gen sa yo Ayiti. Nou pa t gen bidjè sa yo nan tèt nou. Nou pa t gen pwojè sa yo nan tèt nou. Sa k fè sa? Leta te plis wè sèvi tèt pa l. Sèvi ti ekip li. Nou menm nou pa nan ekip, nou pa gen bòs. Si nou gon bòs, li rele dyaspora pèp la. Epi Letènèl kòmantè nou, kòmantè nou kap ban nou ond. Maten an mwen voye mesaj sa a bay tout kèlkesiswa lemond antye kap gade m. Madam Edwa pase pa lamò. Mesye Doudou, Madam Tata e lòt agonòm yo, nou gintan wè kiyès kap pale la. Fè yon jès volontè, retire nanm sa a nan dife a pou n al repoze nanm ni yon kote ki anpè. Lè yon moun ap travay nan tè sa, nan tè sa, ou wè l tonbe e li ta pouze bwa pou ou, aprann sipòte l pou l te, ke nou konnen ke l tonbe pou peyi l. pa kite nanm sa al nan dife. Paske si l mal tere, nanm sa toujou la, l ap goumen nan dife. Men si l tere byen, kote l kouche nan sèkèy li a, l ap dòmi, l al jwenn papa l. Sèl sa ke n ap di, maten an, nou pa gen plis bagay ke n ap di. Nou kite rès la pou Odelens, l a bay bi temwanyaj li, ki sa l genyen, paske nou chak genyen kè pa nou, m pa konn sa k anndan kè l.

Li pa gen e ti lèt, e ti lèt li lap tire. Wi, si m te gen m tap bay li. Enben pa gen pwoblèm m pral ba ou kòb dlo. Voye lè, voye. Voye lè.
Nan mache lè. Ba yo kòb, ba yo achte dlo. Yo gen kòb nan men yo deja pou glas. Enben. Kontwole. Mwen pa okipe w. E mezanmi, nou devan laprès, mwen gen yon lòt vizitè ki vin kote m la paske m jwenn yon ti manman e cheve blanch ankò ki vin kote m. E mwen renmen wè, mwen renmen resevwa moun cheve blanch lakay mwen anpil, anpil, anpil, anpil. Poukisa ou konnen sa? Yo gen bon larezon lakay yo. Ke Bondye beni nou maten an. M ap pase nou avè Odlès, li menm l ap bay rès priyè yo, ki sa k gen pou l di. Leve Odlès. Talè, mesye, lòt moun yo konn sa pa rive?

dam sa a rive tonbe. N ap gade pou nou kapab wè. De jodi an, sa fè de jou nou te sou laprès avèk dam lan. Yo te fè volonte, yo te kenbe yon pèl avèk yon pik, tout sa k t ap retire ti tè. Epi maten an, premye saj sa a vin rejwenn li. Dam sa a gentan pèdi lavi l. Sa se yon gwo danje. Donk, nou kapab di popilasyon an ki t ap travay nan wouze pyebwa yo, dam sa a rive evade nou. e ke nou kapab di a tout agwonòm yo tou ki te konnen ke dam sa te gen sipò l nan men l, yo t ap toujou ede l, bon, jiska mete nan ti zifre a tifikasyon yo t ap voye pou li. Nan moman sa a, nou kapab mande agwonòm yo, sa se jwèt nou pou nou kapab toujou sipòte fanmi sa a toujou? Paske menm jan nou t ap sipòte yo, voye ti pousantaj pou yo, men si yo kapab gen kèlke fwa te pase nou pa te ba yo, nou pa trennen nou menm youn pou yon lòt, e nou menm nou kapab konnen kòman nou te pran swen yo avèk sèlman la. Pou fanmi sa desede se dwa pa nou yo vin di nou sa se tèritwa a. Nou kapab di mezanmi nou pa pran pòz chèf sou tèritwa a. Nou se senp yon Ayisyen ki plase byen, k ap fè netwayaj sou tèritwa a. Nou panse mezanmi nou kapab di maten an tout va dosye n ap resevwa la yo e pa lòt bagay ti jaden an wi. Atyèlman ok kòman w ka konprann moun nan li menm li gen lamò èske l al di sa nan lamèri? Eske lay di sa nan biro leta yo kote wèl vini li vini andan jaden an poul vin di a mwen menm asanm avèk bwa kale e lòt dam lan resevwa lamò li ta ale li pat alèz li tal lopital an soti legliz li resevwa lamò mwen menm sèl sam kapab joure m kapab di nan mizè yon kòd bondye.